Lè m reve lajan, lè w reve dola, ki sa sa vle di? Ki sa sa vle di? Lè w reve dola, donke se wè w wè lajan an. Li pa nan men w non. Ou rete konsa w wè anpil dola. Men se pa nan men w li ye. Se wè w wè l. Se wè w wè l. Donke ki sa sa vle di? Bondye vle di w ke gen yon eritaj gran paran w te mouri kite. Donk eritaj sa se ou menm ki pral jwi l an lè w reve dola Bondye vle di w ke gen yon eritaj Mezanmi èske n tande moun k ap tiye tèt yo gen moun ki gen moun ki fè rèv sa deja men l ap tiye tèt li kòm si l ap pale m p ap janm anyen m p ap janm si m p ap janm sila paske Bondye gen gwo plan sou vi l Bondye gen gwo pwomès sou lavi moun sa. Donk lè w rive anpil dola se wè w wè l. Donk l pou konn an moun ou wè l, w ap gade l. Ou anpil dola. Enben kisa Bondye vle di w? Bondye vle di w ke yon eritaj gran paran w yo te mouri kite. Donk se ou menm ki pral jwi eritaj sa a. N ap avanse.

Donk lè ou reve ke y ap ba ou anpil lajan, ou wè son moun ki pot anpil dola fè w kado, yo vide lajan sou ou, Vide lajan, vide lajan, vide lajan sou ou. Donk, Bondye vle di ou ke ou dwe fè anpil pridans. Ou dwe fè anpil pridans paske benediksyon ke w ap resevwa yo, donk, sa ka fè ou vin chite, sa ka fè ou vin kouye lwen Bondye. Fò w fè anpil. Pil pridans lew reve ke yap vide anpil dola sou ou donk fok ou veye avek benediksyon k nan menw lan oubyen benediksyon ou pral ou pral jwenn nan paske ou ka konstate ke gen moun lel te nan mizè lel te nan mizè ebyen li te kole sou Bondye men imedyatman Ke Bondye level an dinite enben konnya la li pa vle vin legliz ankò donk ke sa son avètisman liye donk ke pou tout moun ke Bondye pral beni yo pou tout moun Bondye pral lwen an donk ke si ou rete konsa ou gade ou wè ke yap vide anpil lajan sou ou donk ke an fèt atansyon son avètisman liye paske ou ka vin gen twòp benediksyon epi ou pa vle al legliz ankò epi ou ka chite atansyon. Lè w ta reve ke w wè w y ap vide anpil lajan sou ou, pou w aprann konnen ke Bondye di w sètènman vre, an, ou pral beni an abondans. Ou pral resevwa anpil benediksyon, men konsa tou, si w jwa sa, ou ka chite. An, ou ka chite, ou ka resevwa yon chit. Donk, ou ka menm pa vle tande pale de Bondye ankò pandan ke lè w te nan mizè, se Bondye ou te konn rele. Atansyon! Si w reve ke nan rèv ou, w ap. peye yon moun ou pa konnen lajan, a vle di yon enkoni, yon enkoni, ou konprann, oubyen yon, oubyen. Kòman m te ka di l la pou w ka pi byen konprann? Ok, vwala. Men vrè mo a, si w reve ke w ap peye yon moun ou pa rekonèt, yon moun ou pa konnen lajan. Mezanmi, tande byen, mezanmi! Lè w reve ke w ap peye yon moun ou pa konnen lajan. Moun nan se wè w wè l ou pa konnen l epi w wè se moun nan w ap peye lajan. Kisa Bondye vle di w? Bondye vle di w ke ou fè twòp depans ki pa vo anyen, twòp depans ki pa sinifi anyen. Sa vle di ou se yon moun kòmsi ki gen men lave. Sa vle di w ap depanse kòb ou pa konn pou ki rezon w ap depanse kòb la. Se lè lajan an fini nan men w, ou di woy apa lajan an fini nan men m. Ebyen lè w reve ke w ap. Peye yon moun ou pa konnen lajan ou wè ou rete konsa epi ou kòmsi moun nan di ou te dwe l san ke w pa t dwe l nan dòmi epi w ap peye l lajan w ap ba l lajan w ap ba l lajan Bondye di w fèt atansyon paske ou fè twòp depans ki pa vo anyen sa vle di w achte tankou moun fou depans sa yo p ap itil ou anyen atansyon paske y ap diminye sou vi w. Si w reve ke pandan w ap mache nan lari nan lari donk ou reve ke ou jwenn yon pakèt dola atè a ou jwenn yon. Pakèt dola atè ou ap ranmase dola yo. Rafa, kisa sa vle di? Si ou se yon moun ou te gen yon biznis ki tap mal mache oubyen ou te wè ke lajan te kouri lwen ou donk ou te toujou ap di Bondye bon poukisa lajan pa ka vin nan menm sak pase kòman biznis mwen fè kraze kòman fè tout sa m manyen leve kont mwen imedyatman ou ta rive ke ou ap ranmase dola nan lari. Ebyen kisa sa vle di? Bondye vle di yo ke, enben nan sitiyasyon ke ou te ye a pral gen yon amelyorasyon ladann, sa vle di ou pral fè pwofi kounye a. Wè, imedyatman ou ta dòmi ou fè rèv sa, si biznis ou ta kraze, si biznis ou tap mal mache, si tout sa ou tap manyen leve kont ou, ebyen imedyatman ou ta fon rèv konsa mentenan, fanmim m baw garanti, menm jou a menm. Wap wè ke gen bagay ki kòmanse chanje. Menm jou a wap wè gen bagay ki kòmanse pase nan lòt nivo. Menm jou a wap wè gen lòt souri kap vini. Donk ou pat ka vann, wap al kòmanse vann. Biznis lan pat fè pwogrè, kounye ou pral kòmanse fè anpil pwogrè lèw reve ke wap ranmase dola nan lari. Donk se. Se bagay yo ka pral chanje. Sa se amelyorasyon. Donk pou moun donk ki ankò pa t kanpe sou anyen sou le plan ekonomik. Si ou reve ke, mè byen eme tande m byen avèk yon atansyon soutni. Si ou reve ke ou pèdi anpil dola, ou gon pakèt lajan k pèdi, zye ou klè, ou pa jwenn lajan. Ou konn ki sa sa vle di? Ou vle konnen l? Ebyen. Si ou reve ke ou gon pakèt lajan ou wè lajan an pèdi zyew klè ou pa jwenn lajan an enben aranjew fanmim paske ou pral kòmanse gen anpil pwoblèm anpil annwi bagay ki pral rive sou wout ou de bagay ki te kache dan le futur sa vle di de bagay enkoni donk bagay ou pat espere wè bagay ou pat espere fè fas avèk yo donk se yo ki pral parèt sou wout ou men byeneme tande byen wi. Tande byen wi. M konnen gen moun gen moun lè w ap pale l pa janm tande. Se kò l pran nan pwoblèm nan epi l ap di konsa woy m sonje m sonje m sonje. Enben ok men anben lè w sonje enben ou sonje l te gentan rantre dan le dan dan dan le pase. Sa vle di l twò ta pou ou. Donk imedyatman w ta fè yon rèv konsa enben se pran sak ou kòmanse jene pou ke w ranvèse sa w wè a paske l pa bon li pa bon li pa bon depi ou reve ke wap ou ap pèdi anpil lajan nan dòmi enben kisa sa vle di se annui sa vle di annui an ka vini sou fòm gwo maladi li ka vini sou fòm mizè sou fòm tray sou fòm desepsyon donk el ka vini sou plizyè lòt fòm ki pap fè ou plezi ki pap fè ou souri lè ou reve ke ou pèdi lajan ou nan dòmi atansyon.